Bonswa bonswa tout mond, ankò yon fwa nou retounen pou nou kapab ansanm avèk nou, se ankò Doktè Solon ki pote pou nou de ti konsèy ki kapab ede nou, de ti konsèy de sante. Jodi a nou pral pale ansanm avèk nou de yon oligo eleman ki trè trè trè enpòtan pou òganis nou. E oligo eleman sa li pa lòt ke le fèr.

an fer alò li kapab pwodwi yon maladi ki rele anemi sa nou toujou konn tande pale de li an yon anemi pa karans de fer ou di mwens si nou vle nou kapab di yon anemi feripriv kò nou li bezwen sa ou rele bon kantite demoglobin Li bezwen globul wouj an kantite adekwat pou kapab pèmèt ke genyen bon fonksyonman o nivo de òganism ou. E yon moun ki genyen yon to demoglobin enferyè a la nòmal, donk moun sa a li prezante sa nou kapab rele yon anemi. Donk, jeneralman, moun ki anemi yo, yo konn prezante de sentom, kote ke moun nan ki konn prezante defwa tèt fè mal pa le fèt ke jeneralman nou konnen ke globil wouj yo se yo menm ki responsab pou yo kapab transpòte oksijèn atravè divès lòt ògàn ki nan òganis nou. E si emoglobin sa a, ou di mwens globil wouj sa yo, yo pa gen ase d'oksijèn, ou di mwens yo pa an kantite pou kapab mennen oksijèn sa yo o nivo ògàn sa yo, donk ògàn sa yo n ap jwenn fonksyon yo ki ap kòmanse altere. Donk yon moun ki gen yon anemi feripriv ou dimwens ki gen jan nou t ap di l tou talè a la yon kantite demoglobin ki enferyè a la nòmal pi presizeman li kapab bò de twoub newolojik tankou premyèman nou pale de yon Sefale, yon tèt fè mal, e paske sèvo a li menm li pa ka fonksyone san oksijèn, depi ke oksijèn ki ta pou rive ladann nan li pa rive de fason nòmal, donk lè sa moun nan la kòmanse prezante sa nou rele sefale an, oubyen nan langaj ki pi klè lan, yon tèt fè mal. E lòt ògàn yo tou yo pral kòmanse fonksyone mal, paske yo pa resevwa oksijèn de fason adekwat, moun nan kapab santi yon vètij, li kapab santi fatig. Li kapab santi ke li fèb tou. E moun sa tou li kapab bouke fasil paske nivo ou di mwens kantide oksijèn ke ta sipoze, ke ògàn sa yo ta sipoze resevwa pou kapab fonksyone byen an, yo pa resevwa l. Donk pou nou kapab evite yon anemi anferipriv. Sa ki pi enpòtan se pou nou kapab konsome de manje ki rich an fè. Nou kapab konsome sa yo rele de epina, de legim sèk, nou kapab jwenn le fè tou nan sèten fwi. E nou kapab jwenn fè tou nan lòt manje pa egzanp tankou lè vyann wouj, pa egzanp vyann kabrit, vyann bèf, e nou kapab jwenn li tou nan pwason, etsetera. Donk, si nou konsome manje sa yo, se si e sèten n ap genyen yon apò adekwa an fè. Donk, lè sa a, n ap evite mal sa a oubyen patoloji sa a ki se anemi feritiv. Donk, tout moun k ap tande nou yo la a, li enpòtan pou nou ta kapab konsome de nouriti oudimwens de aliman ki rich an fè pou kapab pèmèt ke nou pa afekte. di mwens nou pa gen yon patoloji tankou yon anemi feripriv e lè sa a n ap kapab viv an meyè sante. Donk se te ti konsèy sa yo ke nou te pote pou nou. Nou si e sèten ke yo ap sèvi nou san nou pa bliye remèsye tout moun ki toujou la ansanm avèk nou ki toujou ap sipòte nou. Donk nou di nou mèsi pa le fèt ke nou te pran ti tan nou pou nou te kapab gade ti videyo sa pou nou te kapab savoure li. Donk nou di nou. A la pwochèn pou yon lòt seyans de video kote nap pote dot konsèy de sante pou nou. Mèsi.